Konbyen kategori beny ki genyen? Chans gen yon beny pwoteksyon tou.
Ki itilite beny sa yo? Bon ok, beny chans lan se si ou te konn. Fè yon bagay ou pa ka fèl ankò donk chans ou lou epi ou fè yon bèl chans ok ou ka fè moun fè ou ka ap dòmi tou ou reve wè se tèl moun kap benyen w gen revelasyon tou nan sa ok epi ou benyen pa apò de sa chans ou ka vin leve benyen giyon an se ke se si tout fwa tout sa w fè pa bon tout sa w fè kont ou Epi ou pran w beny, men souvan jan de beny sa yo, yo fè de kote biza pou ou tankou nan yon twalèt, ekskize mwa, nan yon twalèt, epi tout sa k pa bon nan yo se anba l ale, donk yo ka beny w son bouch twalèt bon. Eske se yon ougan oubyen yon manbo ki dwe fè beny yo pou ou? Non, m pa rete kwè sa, li pa fòseman manbo ou ougan. Nenpòt moun ka fè l, e sa fè m di w ka gen de revelasyon w ka fè. M kap domi la epi m reve m wè son kouzin mwen kap benyen m. Eske menm jan gangan plen fanm, manbo a plen nèg tou? Vwala! Bèl kesyon! E gangan plen fanm ou konn bon bon mesye gon bagay se ke sa ap pase nan tan lontan tankou men medam yo gen tò pa yo tou paske imajine w moun nan se andeyò l ye ok fi a vin lakay li vin travay E kòm se yon nèg ki plen lajan, fi a wè l epi li tou kapte l. Medam yo tou, yo fè yon pakèt erè nan sans sa a. Donk gen nèg ki tou abize de sa. E konsa w tande ougan plen fanm, li la l toupatou. Imajine w yon nèg ki ougan, gen de l ap wè eta de fanm devan je l. Li pa bay nan televizyon l te konn wè yo l ap wè devan je l. Donk fi a sezi l. Gen fi tou konn kapte ougan an tou. Pou travay pou li, fè kliyan tout sa. Epi nèg fi a mèt pou granmèt gen lòt fanm, sa pa pale gran ren pou li. Li pa li mèt te vin jwenn li a madanm li nan kay avèl, sa pa pale gran ren pou li. E sa sa ret yon kritik tou ougan plen fanm, e pa tout ougan. E pa tout ougan. Kisa règleman ye? Bon, mwen te kwè. Se yon lòd ke l ye. Se sot nan sa a al nan sa a, sot nan sa a kite sa a al nan sa a. Esplike nou ki sa sosyete sekrèt yo ye. Ok, Bizango, Chanpwèl. Bon, Bizango ak Chanpwèl, te gen Zobop tou, ou te konn ap tande sa lè n te timoun. Se prèske yon menm bagay, prèske menm travay la k fèt. Bon, sa diferans ke ki te vin genyen, paske gen andeyò, lè Bizango a sòti. Donk li fè andeyò nèt. E sa k nan vil la, ou ap wè se sa ki pi pre vil la, tankou Sanprèl. Bon, kounye a ba yon ti jan amelyore paske kounye a ou ka wè Sanprèl la pran lari nòmalman, li pral nan, li pral kay sa, li pral danse kay sa, l ap tounen. E gen moute machin, bon, gen pa moute machin tou. Ok? E ba ou ti jan an chanje. Bon, e diferans sa mwen. Pa gen sekrè nan san pwèl.
Eske chak lwa gen bwason pa yo? Wi, gen lwa t sèvi a kola, e gen lwa t sèvi a diven, e gen lwa tou se a kleren blanch lan, e gen lwa tou se wonm nan. Ki sa ki devosyon? Devosyon se yon sòt de angajman ke w pran. E lè w ap fè yon bagay, ou jis ou fè l pou fini, ou pran devosyon. Kòm si ou met konfyans nan yon bagay. M sou devosyon lwa m, m ap fè yon bagay kòm si fò m konsantre avè l. Angajman ke m pran. Èske gen grad nan metrès yo? Nan mètrès gen grad. Lè w di metrès ou di manbo. Ann ret nan kreyòl la kounye a. Lè w di mètrès la, se manbo a. Manbo, depi w se manbo, manbo. Nou gen menm valè, menm dwa. Donk, gen yon bagay tou, se nan vodou a ki genyen l. Pa gen nan lòt relijyon. Pa gen lòt kote. Ou ap wè, tout sa ougan an fè, manbo a ka fè l tou. Ougan an gen perestil, manbo a gen perestil tou. Wougan an fòme sosyete l, manbo a fòme sosyete pa l tou. Donk gen menm gad la. Wougan an fè kanzo, ok, manbo a ka fè kanzo tou. Donk pa gen diferans antre de. Donk yo gen menm gad, yon nivo.
Èske pa gen konsekans mistik lè yon inisye touye yon moun? Konsekans mistik, bon, li varye, sa depan, sa depan, sa depan kòm ou gen bagay tou, ou ka fè moun nan, moun nan pa di ou anyen, epi ou peye sa, sa ou fè se li ou wè, tankou jan kreyòl la di a.